Salut salut se Anaïka family ki antre lakay ou jodi a pou yon lòt video avan m rantre nan video a map remèsye avèk chak jèn moun ki pran leson pou li abòne avèk chanèl la e ou menm ki tou ki toujou avèk nou ki toujou patisipe nan lòt nan video nou yo mwen di w mèsi anpil anpil paske w toujou la pou sipòte nou. Video ke mwen pote jodi a, se yon ti video de remèsisman avèk chak grenn moun ki te ede m pou m te arive monetize. Si jodi a m pa ta fè ti video sa, konnen m ta yon moun ki engra anpil anpil. Paske nan nenpòt sa yon moun fè pou mwen, mwen toujou sonje sa yon moun fè pou mwen, mwen pa janm bliye. Depi yon moun ou fè mal, Map toujou sonje mal la e ou fem byen tou map toujou sonje byen ke ou te fem nan. Gen moun se lè ou fel mal selman li sonje men li pa janm sonje byen ke ou fel. Mwen menm m fe video sa pou m remesye avek chak grenn moun ki te fem byen. A ou menm lè m te konn al fe abone anba live ki pat banm fake lè ke mwen m te abone ansanm avew ou menm ou te abone ansanm avem tou. E sak fè ou ka la ansanm avèm pou pou sipòtem e mwen pou m sipòte ou tou ou menm. Map di mèsi avèk Milòm. Milòm de cho, chanèl li a se Milòm de cho, map di ou mèsi anpil paske ou te ap ou te edem nan lè anpil. Si se pat ou menm jodi a m pa tap janm rive monetize. Chanel la pa tap janm monetize. M te ka monetize pita toujou paske m pa tap ko monetize jodi a. Si w pa te ede m fè lè yo, non. M pa tap janm la jodi a. E m tap yon moun ki engra anpil si m pa ta fè video sa pou m di w mèsi nan video a. Mwen rele w nan telefòn pa sifi pou mwen pou m ta di w mèsi. Jodi a, jodi a m t ap panse m di te m fè yon videyo pou m di nou mèsi pito. Pase rele nou nan telefòn di nou mèsi m wè l pa sifi. Dezyèm moun m ap remèsye se Fenus Family Officiel, m ap di w mèsi anpil paske ou toujou la pou mwen. Ou toujou ap ban m konsèy, ou toujou ban m yon mo dankourajman ki pou fè m avanse chak lè m ta Depi nan abòne chak lè pou m bay vag li toujou ap ban m konsèy. E pafwa lè m abona moun yo pa konn remèt mwen. M son moun ki renmen fè kòlè anpil. M konn ap fè kòlè, m konn pran telefòn nan met la. M konn di m ap bay sa vag men li toujou ap konseye m. Piga m bay sa vag. E l toujou ede m nan lè a anpil anpil anpil. M ap di w mèsi anpil. Se ou menm ki fè m arive la. Paske si w pat bò kote m pou w te ban m konsèy, petèt m te ka bay vag. Depi nan fè abòne, afè w fè abòne avèk moun nan, moun nan chwazi l pa remèt ou. Li chwazi tou li pa menm jwenn li menm. Youtube se yon bagay dekourajman anpil lè w te nan fè abòne. Se yon bagay ki te dekouraje m anpil, anpil, anpil, anpil. E m ap remèsye Twazyèm moun map remesye se Ledinie John map di nou mèsi anpil paske nou te edem nan lè a petèt si nou pat edem lè konsa m pa tap kotem ye a kotem ye la jodi a m pa tap kotem ye a m di nou mèsi anpil anpil anpil e twazyèm moun map remesye m pa konn si wap gade video sa ke Bondye al fò tonbe sou video a Paske m pa gen nimewo telefòn ou pou m remèsye w, men videyo sa m panse si w tonbe sou li, m panse w ap wè li, w ap konprann tout sa ke w fè pou mwen. Mèsi anpil paske w te ede m. Se Annie nèg Benè a, mèsi anpil paske w pa rekonèt mwen. Mwen menm tou m pa rekonèt ou. Li difisil pou wè yon moun ki pa rekonèt yon moun ke l ap ede l, ke l ap sipòte l. Mèsi paske w te ede m nan lè a. E map di mèsi avèk Madlèn Joseph. Map di nou sispann avèk bagay fake sa wap pouse video moun nan. Video a pa poko bèl li ka mache pou kont li. Sispann. Pa eseye fè sa ou menm ki tap fè sa si w konnen ou konn fè sa pa eseye fè sa ankò paske lè ke w pouse video moun nan ou menm pa w la moun pral li. Se konsa ou pral pouse l tou. Sa ke w fè a, se li w ap jwenn tou. E ou menm tou. Ou menm tou. Lè ke moun nan lage yon videyo, ou jwenn notifikasyon an vin jwenn ou. Poukisa ou pa al anba videyo moun nan ou kite yon kòmant pou li? Poukisa moun nan ka gen nenpòt 5000 abòne epi Moun nan ka lage yon video apèn si 10 moun wèl. 10 moun wèl la se chape men moun sa al chapel tonbe sou li wi. Epa se pa kòm si gade yo tal gadel vre. Kap pase epi menw tonbe sou video a bay moun nan vyouz la. Poukisa nou mechan konsa poukisa ou pa eseye al li te mèt yon 2 3 minit pap deranjew pandan jounen an nan sa ke wap fè a. Sa pap deranje w, poukisa w pa kite yon ti kòmant pou yon mo dankourajman pou moun nan. E gade si moun nan gen 5000 abòne oubyen 3, 4000 abòne. Pou l lage yon videyo 10 moun pa wè l, lè sa l ap dekouraje. Ann eseye ankouraje moun yo tou. Eseye ankouraje yo. Malgre moun nan lage yon videyo w ka pa renmen l, men w ka pase ankouraje l avèk yon mo dankourajman. Paske ou menm wap bezwen moun sa tou. Depi wè w pa atis ou vin sou youtube ou menm wap bezwen moun sa tou. Poukisa w pa fè sa. Eseye kite yon kòmantè sa pap gen nan deranje w. Si w tap fè yon bagay sa pap gen nan deranje w. Youtube ou wè la depi w wè w pa atis se youn ede lòt li ye. Se ann met tèt nou ansanm epi YouTube la se kòmsi yon chay li ye men ann met tèt nou ansanm ann fè chay sa vin fasil lè se ou menm sèlman li ob li on ti jan difisil si mwen m pat janm gen yon moun ki te pou ede m nan lè a sa m pa tap janm rive arive monetize jodi a. M te ka rive m te m tap monetize men m tap rive monetize ta. A chak fwa m woule video malgre m gen 2 telefòn, m gen laptòp men m pat janm arive fè anpil lè sou li. E lè sa ede w, lòt sa ede w, ou jwenn lè a, lè a monte rapid, e ou arive fè w monetize. Paske gen tèt ansanm, paske ou menm ou ede moun, moun nan li men apwè li fin rive l ede w, men ou menm si w wè moun sa devan w, ou di non m pap ede l, m pap ede entèl paske l ap rive monetize avan m, bagay sa yo. Poukisa ayiti, sa nan nou menm, ayisyen nou konsa nou jalouzi nan kò nou, nou pa vle yon wè yon lòt moun, nou pa vle wè yon lòt moun gen yon bagay anplis nou, poukisa? Nou vle pou n toujou egal avèk moun sa a? Non! Chak moun gen yon jou yo nan lavi a, pa dezespere, chak moun gen yon jou nan lavi a. Tout moun gen yon etwal. Pa wè lòt sa gen yon bagay ou vle ou menm tou fòk ou genyen l tou? Non! Pa wè lòt sa gen yon bagay ou vle pou w genyen l ou menm tann jou pa w la, paske jou pa w la gen pou l rive, ou pa konn Ki mizè moun sa pase nan lavil poul gen sal genyen ou menm ou annik fèk parèt ou ta vle pou genyn pafwa ou wè yo menm tiye moun sa pou sa kel gen pou sa kal pase mizè ou menm kap pase mizè jodia nan YouTube moun sa li menm ki tap kouche nan kabann li an ou menm ki tap pase mizè leve 7 è di maten paskem sonje m pase mizè anpil Lè ke mwen m te konn ap fè abòne m pat janm konn manje. Menm pitit mwen m konn eseye kite soufri poutèt pou m te konn al chache abòne. Li konn fè 3 zè m poko menm leve nan kabann pou m al chache yon bagay pou m manje. Paske m te bezwen yon bagay, paske m te gen yon rèv, paske m te bezwen arive monetize sa k fè. Wi, sispann avèk bagay fake sa yo. E konsa depi nou met tèt nou ansanm, n ap rive kote n vle rive a. Paske YouTube se tèt ansanm. Se mwen ede ou, apre ou menm ou ede m. M pa t ap gen anpil bagay m ap di, se videyo sa m te pote pou m te remèsye a chak grenn moun ki te ede m. Paske m tap wè si m pat fè video sa m pa tap santi m byen. Kounya m santi m byen paske m fè video a pou m di nou mèsi, mèsi anpil, anpil, anpil, anpil paske nou ede m. E m konnen travay la fèk kòmanse. Travay la fèk kòmanse m konnen se nan goumen m pwale toujou pou m ka arive. Jwenn plis m ka rive jwenn rekonpans de travay. Lè dòmi m konn ap pèdi m fè abòne yo. Manje m konn pa vle, m konn pa menm gen tan pou m manje pou m nan ret chache abòne paske lè w wè 400 abòne ou di ah te m fè l rive 430, lè w wè 430 fò w fè l rive 500. Gen anpil moun jounen jodi a k pa pase mizè paske yo jwenn gwoup ki pou ede yo. E si pat gen tèt ansanm sa ou menm ki te nan gwoup pou te jwenn abòne sa ou tap toujou nan pase mizè, redi anba laj pou fè abòne. Sak fèm di nou, si nou pa met tèt nou ansanm, pa gen okenn kote nap rive paske si te gen tèt ansanm sa mizè kem pase yo, m pa tap janm pase yo jodi a. Sim te jwenn yon gwoup pou m te toujou ki tap li videyo m pou mwen ki tap banm abòne, mizè kem pase nan chache abòne yo pa tap nan m pa tap nan bagay sa ditou ditou. E sa k fè m di nou, an nou mete tèt nou ansanm pou nou fè travay la ansanm, paske si mwen menm pou kont mwen, m p ap ka fè l, ou menm pou kont ou, ou p ap ka fè l, men avèk nou de, travay la vin pi fasil. E la m ap mete fen avèk ti videyo sa a. E m ap di nou, pa bliye kite kòmant pou di m sou on men videyo a. Babay, m panse n ap rewè nan yon lòt videyo. M ap di mèsi avèk Madlèn Josèf ou menm ki te ede m tou, ki te ede m oule pou m te arive monetize. M ap di nou mèsi anpil e m ap di avèk mèsi a chak grenn moun M toujou abòne anchak avèk chanèl la si nou pat arive abòne avèk chanèl la pou m te rive 1000 abòne m pa tap m pa tap rive la jodia e map di mèsi tou avèk ou menm ki toujou la ki toujou ap sipòte m lè m lage yon videyo pafwa m lage yon videyo m gentan jwenn ke bò 10 ou 15 moun ki gentan kite yon kòmant lè ke m lage yon videyo lè ke ou fè sa ou ankouraje m Ou pa dekouraje m men ou ankouraje m. E mwen menm tou m pwomèt nou m ap fè sa pou nou tou, m ap toujou sipòte nou nan nenpòt videyo ke nou lage. Sa m ap di nou deplis, YouTube, YouTube depi w se pa atis ou ye, ou sipoze gen yon moun ki pou ede w, ou sipoze gen yon tèt ansanm avèk yon moun ki la ki pou ede w. Pi gwo di w pap mete l ansanm a moun. Paske si w wè w pa met tèt ansanm a moun ou panse w ka fè tout travay sa pou kont ou, ou echwe. Se mete tèt ansanm a moun se youn sipòte lòt. Mete tèt ou ansanm avèk moun sa pou moun sa ede w. Ede moun sa. Si moun ap sa wè moun sa devan w l ap fè yon lè. sil gen 4000 èa poul fè ou menm ou de eseye ede moun sa rive apwè sa lè moun sa rive li menm la ede ou pase si pa gen tèt ansanm kòman nap fè rive travay sa di anpil mwen menm si mpat jwenn yon moun ki te pou edem lè konsa mpa tap rive arive monetize non mpa tap rive arive monetize. Travay la se youn sipòte lòt. Sipòte youn, anpi lòt moun sa a lè l fini l ap ede w. E ou menm ki al fè abòne avèk moun, m ap mande nou, tanpri depi moun nan abòne avè w, abòne ansanm avèk moun nan tou. Abòne avèk moun nan tou, pito di ou pa jwenn li. Pafwa, gen moun ki konn arive abòne ansanm avè m, yo di m, y abòne ke m pa jwenn li, ke m remèt yo li. Poutèt ki sa? poutèt m santi kè m fè m mal lè moun nan ap di m a remèt mwen, remèt mwen paske m abòne ansanm avè w epi mwen pou m pa remèt moun sa a. Sa konn rive kè m fè m mal, m oblije remèt moun nan abòne a. Tèlman m son moun ki gen kè nan men kè m fè m mal anpil. Moun sa a ap di a ou pa remèt mwen ou pa sesi ou pa sela. E ou menm tou ki toujou ki nan gwoup ansanm avèk moun ki ap li videyo moun yo, ki ap avanse l. Si w te konn fè sa, pike w fè sa ankò. Pa eseye avanse lòt videyo moun yo paske nenpòt sa ke w fè se li menm ke w ap wè. Mwen menm m son moun ki konn leve a 8 è, m ap leve a 7 è oubyen 8 è pou m li li video moun. Map kite telefòn nan la map li video moun. Pafwa dòmi konn tèlman nan zyem, lèm leve bonè paskem son moun ki dòmi ta anpil, pafwa l konn fè inè di maten oubyen dezè di maten m poko janm dòmi. Epi lèm leve poum leve bonè konsa, li pa bon pou mwen lèm leve bonè. Dòmi konn toujou nan zyem lè poum leve bonè. Pafwa m konn kite Telefòn nan ap woule bò tèt mwen, m kite l ap woule. Pase m gen yon timoun, depi l kouche bò kote m, fò l toujou met tèt li sou mwen, fò l toujou jwenn mwen sou kabann nan pou l dòmi ansanm avè m. Si m pa sou kabann nan, l pap dòmi. E l se yon timoun ki dòmi ta, m mèt ret nan televizyon. Pafwa m ret nan televizyon m ap gade fim. M mèt ret nan televizyon a inè di maten, ou mèt konnen a inè di maten an tou l ap rete. Pafwa m konn pa vle l dòmi. Papa m konn pa vle l tankou li leve ta nan kabann, m konn pa vle l leve ta, epi m tou ret nan kabann nan m ap li videyo, pafwa dòmi pran m, m ap li videyo moun yo. M kite Loulou. Sispann, m ap di nou sispann avèk.